Jan nou kapab wè deja nan tit videyo an, Saw pral montre nou egzateman kisa kafe fè ansanm avèk vizaj mwen. Jan nou kapab wè la. Yep. So, um, so welcome back guys. Um, map di mèsi ansanm avèk tout moun ki deja abòne ansanm avèk chanèl mwen an. I'm really happy and grateful. Like We are doing it So m vrèman kontan Mèsi ansanm avèk tout moun ki deja abòne ansanm avèk chanèl lan Moun k ap pataje videyo yo M vrèman kontan M vrèman apresye sa So si ou menm se premye fwa ou ap gade videyo sa Ou monte sou chanèl sa Avan ke ou fin gade videyo sa Make sure ke ou abòne ansanm avèk chanèl lan Klike sou subscribe Epi make sure ke ou klike sou ti klòch notifikasyon an Konsa Pouw pa rate anyen ke mwen lage. Alright so let's dive deep nan video sa ok. So avan tou m espere ke nou tout nou anfòm, tout moun lakay yo umm like you guys can see I'm home so pran swen tèt nou, lave men nou epi pran anpil vitamin C, pwoteje tèt ou, pwoteje fanmiw yeah that's right. So, nan videyo jodi an, jan m di nou an, sa se yon eksperyans ke mwen fè ansanm avèk kafe. Nou tout nou deja konnen an, men nou konnen 90 a 98 pousan people, moun, bwè kafe. So, nan tout pwodui, prèske tout pwodui ke moun ap itilize sitou sou po yo, toujou genyen kafeyin ladan l. But, m pa konnen si ke w te konnen oubyen si w te konn resèt sa a deja. This one is amazing se nan yon video ke mwen te jwenn li and then I'm like I'm going to give it a try so m vreman te fè efò an konsa pou m te kapab eseye l m fè coffee body scrub deja but m pa janm te ko eseye l nan vizaj mwen so istwa vizaj mwen se ke istwa vizaj mwen se ke ane pase 2019 antre mwa me Pou antre jen, m te gen yon bann bouton ki te kòmanse leve nan figi m. Pil boul! Yep! So, pou jis, pou rive jis janvye, bouton yo te still la ap ban m pwoblèm, m pa t janm te kapab bagay, retire yo. M ale nan dèmatològ, M fè anpil rans, anpil bagay, bagay, bagay, men anyen pa janm mache. So, finalman, bouton yo te vin ale, but m te toujou rete ansanm avèk ti tach, ti bagay, but m pa t vle mete krèm anyen nan vizaj mwen. So, m te vle itilize bagay natirèl ki te kapab ede m. M pa konnen si nou ka ap gade la, like my face is really, it's. put together and I am grateful like seriously figi m te vrèman anbarase m te vrèman anbarase ansanm avèk vizaj mwen but m vrèman kontan ke jodi an la m pa vrèman m pa bezwen vrèman mete makeup nan figi m pou m soti oubyen pou m parèt yon kote like it's a blessing. Si ke wap chèche eklèsi po ou, oubyen janm diw lan ou genyen ti tak nwa oubyen vizaj ou gon bann ti tou ti tou ladanl I don't know oubyen psh jis eseye mas sa pou fèl nan vizaj ou wap sèlman bezwen 2 engredyan pou kapab fè li wap genyen pou fè li pandan 3 jou suit dè suit so si wap fèl pandan W ap fè l pandan 3 jou, ou fè l lendi, ou fè l madi, ou fè l mèkredi, oubyen ou fè l vandredi, samdi epi ou fè l dimanch. Make sure ke ou fè l 3 jou epi ou kite l nan figi ou pandan 15 a 20 minit. Lè ke m te kòmanse itilize Coffee Coffee Scrub sa pou vizaj mwen, m te vrèman wè diferans sou depi sou premye jou an, m santi vizaj mwen te vrèman soup, oh it was really clean and everything, so aprè 3 jou an. Franchman m te kapab di w like it was it was nice m vrèman renmen l so m fè l m kontinye fè l like seriously m kontinye fè l. L ap fè figi w vrèman sou alright tankou yon ti figi bebe vrèman sedwisan vrèman like beautiful and everything and then of course L ap eklèsi vizaj ou tou. W ap gen bezwen 2 kiyè kafe, 2 kiyè kafe yon kiyè lèt, pou kapab fè l. Wè, m di yon kiyè lèt, but ou pa oblije mete yon kiyè si ke ou wè l yon ti jan twò di, like ou ka toujou ajoute yon lòt ti tak lèt ankò. But eseye l ansanm avèk 2 kiyè kafe yon kiyè lèt, paske ou pa bezwen pou l twò mou non plis. Alright So pandan ke ou lakay ou, ou pa vrèman ap sòti, ou pa pran lari, ou pa fè anyen, eseye fè bagay sa yo pou lè ke ou sòti nan lari apre this whole shit is over, this whole coronavirus thing is gone, konsa lè yon moun wè ou pou di yo girl what have you been doing, you know, and I've been taking care of myself. Remember. Pou nou kapab bwè anpil dlo paske si ke wap gen anpil bouton nan vizaj ou li enpòtan pou kapab bwè anpil dlo alright so make sure kew bwè anpil dlo epi manje fwi ansanm avèk legum pandan ke wap fè bagay sa yo pou kapab detox you from inside and then remember guys si andanm andan vant ou andanw pa clean It's simple, deyò pap clean tou. So, keep on watching pou nou wè egzakteman jan ke mwen fè li epi pou nou pral wè kijan vizaj mwen ye avan epi aprè m montre nou but to be honest m wè anpil improvement depi ke depi lè ke map itilize Café Supply, nenpòt bagay nan figi mwen tankou mask, m toujou make sure ke m pase yon ti, m gen yon twal nan men m, sa se yon sèvyèt, ansanm avèk sa se yon dlo cho, m make sure ke m pase yon ti, yon ti dlo cho nan vizaj mwen, jis pou m kapab ouvri pò.

Aprè m fin lave vizaj mwen, sa ke mwen menm mwen toujou fè. Toujou, toujou fè. E sa k fè si m pa gen tan, m pa pran tan pou m fè face mask, anyen konsa paske I have to do everything. So, premyèman, avan, lè m fin lave vizaj ou, fòk ou lave vizaj ou byen lave pou retire grès, retire swe. Epi, m pran, si m gen, si m gen ase tan. M pran m bouyi enpe dlo epi m mete vizaj mwen ladann pou vapè an kapab ouvri pò vizaj lan epi aprè sa m pase sa map pase ladanl lan so lè kem fin retirel aprè 15 20 minit m fin siye vizaj mwen m lave figim of course avèk dlo frèt epi aprè mwen itilize yon moso glas Pou m kapab pase li nan vizaj lan. M pase yon moso glas nan vizaj mwen. M pase li konsa. Konsa pou kapab make sure ke li fèmen po yo. Ok. So, m oblije fè woutin sa. Make sure ke mwen... Mwen fè face mask chak 2 jou nan semèn nan pou make sure ke chak lèm fin lave figim mwen fè sa. E m pwomèt ou si ke wap fè ou fè woutin sa wap di babay ansanm avèk bouton an. Menn wap toujou gen yon grenn paske m pa konn kote grenn sa soti. M panse se manba m fè tout semèn nan. Map manje manba, m paka pede manje manba guys li banm bouton. So m panse se manba a ki fèm gen grenn bouton sa a but hey it's alright cuz m pa itilize anyen ankò nan figi m So So that is it for this video um m espere ke w te renmen l epi ou eseye um mask sa a nan figi ou pandan ke ou lakay ou pap regle anyen nan moman la. Please give it a thumbs up guys when you do lè ke ou bay video a yon like li vrèman edem li ede video an pou YouTube kapab sijere li ansanm avèk plis moun so just aprè ou fin gade li pandan wap gade lan just give it a thumbs up please thank you. Alright thank you! Sa pap vrèman pran pi anpil tan e sa pa koute anyen so just give it a thumbs up konsa pou plis moun ka wèl e konsa nou kapab ede plis moun nan alright so nap wè ankò nan yon lòt videyo pran swen tèt ou pran swen fanmi ou epi stay safe God bless you and thank you for watching bye.